Kite yon kòmantè ousinon yon mesaj pou di nou kisa w panse. Non pa m se Dieuvelah ak mwen gen Stéphanie epi Mickaël. Si se premye epizòd w ap koute, mwen sigjere w kòmanse nan kòmansman pou byen fè travèse istorik la ansanm ak nou. Nan dènye epizòd podkas Nègès Ougan te gen yon bèl rale sou kondisyon fanm kaptif yo an patikilye. Li enpòtan pou nou mansyone espesifisite sa yo paske se konsa n ap rive konprann batay nègès yo pou libète pa yo. Zak ki manyen diyite te marande ak tretman yo te konn bay tout esklav an jeneral. Men, gen abi ki te espesifik ak kondisyon fanm esklav la menm. Nan liv ki gen pou non Femmes et esclaves, l'expérience brésilienne de 1850 à 1888 la, Sonia Maria Giacomini di,

Anpil nègès lage kò yo nan lanmè apre yo fin vyole yo sou bato negriye yo. Yo te chwazi peri pase yo te anbake nan nouvo reyalite sa ki t ap tann yo a. Yo pa pale anpil de revòlt kaptif yo nan listwa. Men, nou menm nan podkas sa, nou di klè ke moun yo pa t moute bato tankou ti zannimo pezib, pasif. Malerezman nan chirepit komès negre a, se fanm ki te pi fasil monnen de chanj tranzaksyon konplike yo. Se fanm ki te kaptif mache nwa kaptenn bato yo ap fè. Si n ap site chapit La terrible traversée nan liv Être esclave Catherine Cochry-Vidrovitch ak Eric Ménard ekri. N ap site. La plupart des esclaves de contrebande transportés en fraude par les marins étaient des femmes.
Podcast Nègès Djougan ap kesyone absans medam yo nan paj listwa epi reba yo plas yo. Fè bri pou yo! Pwoblèm memwa se pwoblèm fondamantal yon pèp yo depeyize, yon nasyon lakolonizasyon mete ajenou epi move politik fini avèk nou nèt. Se pou sa nou pa konn kiyès nou ye ni ki kote n prale. Se pou sa, travay memwa se premye pa sou wout mounite nou, sou wout gangans fanm lib nou. Nan chapit sa ankò medam, n ap afime se pa t apre endepandans lan yo te al chèche yon kagezon fanm pou yo vin depoze l la a. Gen kèk moun ki pral di o wi se refleksyon feminis kap chèche pwoblèm ki pat la a. Yo ka menm di gen twòp pwoblèm e sa nap di yo la yo pa pi enpòtan pase sa. Men nou dezole patizan. Dayè, bay fanm dimansyon moun li merite a, travay sa a mande pou tout chèchèz yo, sosyològ, etnològ pou yo remonte nan tan an, pou yo gade rapò yo nan kontèks avèk sivilizasyon moman an. E pou podcast sa a, Nèg Gèss Djougan, n ap fouye listwa e nou chaje ak kesyon.
Poukisa se Fòmon dè Fis vanyan gason ki souf enèjik Im Nasyonal la? E poukisa nan stati ewo libète ki poste sou Channmas la, ou pa jwenn fanm ladan yo? Li se apot non Marijàn? Eske elèv yo konnen kilès nègès sa a te ye?
Marijàn te batay nan lagè Crête à Pierrot, li te madan Lamartiniè apre Janjak Desalin tonbe pou fanm nan, ou konnen. Apre sa, li marye ak yon ofisye nan lame a, yon sèten Laroze.

Si yo pouse fanm nan nan yon maj, se kote yo majinalize l la l ap file manchèt li. Pwoblèm nan se pa ke medam yo te madan chèf lame. Pwoblèm nan se bliye yo bliye kontribisyon yo. Epi gade plas mesye yo ki nan premye ran antanke jenero, chèf lame. Se gason ansyen kaptif ki resevwa yon fòmasyon militè paske kolon yo te mete zam nan men kaptif pou goumen pou yo. Sa ki konpreyansib, lakoz medam yo te an minorite, yon fwaye pami lafoul. Sendomeng te gen yon òganizasyon patriyakal kapitalis. Sonje sa. Divizyon seksyèl travay la jwe yon wòl fondamantal sou reprezantativite medam yo sou chan batay la. Men sa pa vle di yo pa t nan konplo pou liberasyon yo rèd rèd rèd mèt la. Mwen menm, m pi choke li jan yo prezante ewoyin yo nan kèk liv. O la bèl Anriyèt de Sen Mak! Pou kòmanse, yo pa ka menm konnen plis sou lavi l, ni ki lè li fèt. Men yo konnen l te bèl. Epi ki mele moun fi a te bèl.
Henriette se pa nègès ki tap keyi solda fransè sou kabann li poul ka bat vant yo a? Entre autres choses, bien sûr. Wi!
Henriette de Saint Marc yo rakonte ki te espyon. Li enteresan wi! Ann gade ansanm istwa fanm sa. Kijan pou fofile kò w si se pa pase pa anba? Lè w se yon fanm sa ki enterese advèsè a se kò w. Se la w ap tann pyèj pou li, pa vre? Se ak kò w ap rantre, se ak kò w ap sòti. Kò fanm nan tounen zouti batay li. Soti nan kouri mawon pou pwoteje kò sa. Avòte pou kò sa pa pwodui lòt esklav nan sistèm nan pou rive nan strateji batay sou teren. Nègès yo deside kijan y ap goumen. De tout fason lè w se fanm, pa gen anpil opsyon pou ou non. Ann di, tout bon yo ta madanm jeneral nan lame a. Men pandanstan, n ap montre enplikasyon moun yo ye a nan batay la, ki ale pi lwen pase madanm entèl. M twouve sa enteresan, paske moun yo, y ap goumen ansanm e y ap goumen pou menm bagay. Sa ta dwe reyalite nou mete ann avan an. Menm jan pwofesè Jean Casimir te di l, kolonizasyon te demounize moun yo. Men yo te rive reyenvante tèt yo, yo reyenvante rapò fanm ak gason yo e yo te menm rive reyenvante ki jan y ap rekonstitiye lafanmi. Men, èske te gen fanm blanch ki te kanpe nan lame fransè a pou goumen kont endijèn yo? Kèt! Tande yon kesyon mesye!
Menm si liv yo fè silans sou nivo enplikasyon medam yo nan liberasyon nou, tout moun konnen nègès yo te la byen djougan. Dapre sa yo rakonte, Anriyèt t ap twonpe vijilans sòlda franse yo pou l pran minisyon nan men nèg yo. Yo lonje dwèt sou li kòmkwa li ta voye pouda ak zam bay rebèl Akayè. Men fanm, Epi lè yo fin arete Tousen, yo mete Anriette nan prizon apre sa yo touye l. Nou pa konn plis sou listwa fanm sa malerezman.
Istoryen peryòd sa yo, tankou anpil nan sa nou genyen jodi a, yo pa fè twòp travay sou wòl medam yo nan batay pou endepandans lan. Rezon yo varye, soti nan mank achiv pou temwanye egzistans yo, konba yo, veleyite fanm yo nan peryòd sa a, tonbe nan mank enterè pou fè limyè sou kouraj yo te genyen pou kanpe goumen. Pou nou redije podkas la, nou pa jwenn detay sou lavi medam yo, e se yon fèt eksprè si n ap plede tounen sou kondisyon kaptif fanm nan, paske medam yo, yo te reyaji a move trètman sistèm esklavajis la tou. Yo te konsyan tout aksyon y ap poze t ap tounen yon fado pou yo, paske yo pa t gen dwa di non. Men kanmenm, yo te dakò pwazonnen pitit yo, yo pwazonnen mèt yo, yo sove, jiskaske yo vin batay pou libète bò kote mesye yo ke nou konnen non yo paske yo ekri non moun sa yo an lèt majiskil nan tout liv. Se sa ki fè, menm jan avèk yo, fanm yo merite yon kout chapo tou. E se pou zak rezistans sa yo n ap fè devwa memwa sa a. Se sa menm! Nan pwochen epizòd la, nou pral pale de yon fòm batay ki se mawonnaj. An atandan nap remèsye tout moun ki tap koute, sitou jèn fi yo. Tout ti fi kap grandi nan peyi a jodi a pèdi repè yo. Nou swete podkas sa raple w ke ou se pitit pitit pitit yon fanm ki mennen yon lit radikal pou lavi. Nou te kontan ak ou pou nimewo sa.

Nou genyen tou Mémoire de femme, moun ki ekri l se Jacqueline Claude Narcisse, epi dènye a se Être, esclave, yon liv Catherine Kokrivydrovitch ak Éric Ménard ekri. N ap remèsye Marco pou montaj la, Pye Lila pou ilistrasyon ak David Duverseau ki fè travay grafik yo. Se Nèg Djougan Podcast la. Mèsi tout moun